Pa janm repete pawòl ou pa bezwen. Sa w ta renmen rive w nan lavi, sa w ta renmen rive fanmiy ou, pitit ou, se yo pou w repete. Paske, pawòl ke w repete yo a, yo gen anpil efè ke yo ka fè, yo gen anpil transfòmasyon ke yo ka fè nan lavi w. san peut-être ke w pa menm rann kont. Se sa k fè pawòl ke moun pwononse sou ou, fò w voye pawòl sa yo jete, fò w voye yo yon kote ke w pa bezwen paske pa kite moun pwononse sou tèt ou e ou menm tou pa pwononse move bagay sou tèt ou. Paske. La pawòl se nou menm lòm ke Bondye te konfye bagay sa a. Gon bann lòt kreyati, men, oubyen m ta ka di gon bann lòt etre vivan, men Bondye pa te ba yo la pawòl, se nou li te bay la pawòl. Pa egzanp, zanj yo, Yo, map mande eske zanj yo e pat kreye nan yon jenerasyon spontane paske zanj yo yo menm yo aseksye, zanj yo pa ka repwodui, men nou menm lòm Bondye te kreye 2 moun sèlman epi nou bay nesans a m pa konnen le mond antye donk Zanj yo, yo pa t kreye menm fason avèk nou. Labib pa bay twòp, piske se labib m li, e m t ap li Koran dènyèman wi, gen kèk sourat ke m pa twò memorize, men labib retrase kòman lòm te kreye, men anj yo li pa twò bay, li pa twò bay anpil enfòmasyon sou zan anj yo te kreye yo a. Se sa k fè m panse ke zanj yo pwobableman te kreye nan yon jenerasyon spontane. Ok, donk, son gwo diferans ki gen antre nou menm avèk zanj yo. Pa egzanp, ou wè anj yo peche, si yon anj peche, nou menm, e, pa egzanp, yon anj peche, li peche pou tèt li. Men nou menm si nou peche, sa ka afekte lòt moun wi, li ka afekte sanblab nou yo wi. Ok alò lèm pale de zanj yo se fòm byen espesifye pou nou paske gen anj li gen anj anj yo se kòm sim ta di ou e anj yo se son de zètre antwopomòfik gen nan yo ki gen pa gen nan yo yo gen fòm yo pran fòm imen fòm imèn mpa konnen lè ou vle men li gen tou lè serafen pa sèlman lè zanj men gen lè serafen gen plizyè kategori de anj gen lè serafen

Pa egzanp, yon anj ka komètre yon, ka fon peche, li peche pou kò l, sa ap afekte l. Yon gwoup anj tou peche, yo chwazi fon peche, li peche pou kò yo. Men nou menm, nou ka fon peche, li afekte lòt moun parèy nou yo. Se sa k fè, fòk nou pridan nan sa n ap repete, fòk nou pridan nan sa n ap fè, paske yon bagay ke nou fè ka afekte lòt moun parèy nou yo. E m ap poze tèt mwen kesyon, èske anj yo pa t kreye Alò, sa se mwen ki le di. Anj yo pwobableman te kreye an paralèl. Pou moun ki matematisyen yo, m ap salye Pwofesè Jos Pierre, Pwofesè Mackenty egalman. Donk, anj yo te kreye an paralèl. Kan je di an paralèl, pa egzanp, si yon anj peche, li pa pa afekte lòt anj. Men nou menm lòm, nou te kreye an sirkil de derivasyon, oubyen nou te kreye an seri. Pa egzanp, yonn, pa egzanp, si w gen yon seri de anpoul la ki, ki, yo mete yo an seri, lè w ale nan entèriptè a la, ou tenyen yon sèl, epi tout tenyen nèt. Men lè yo an paralèl, ou ka tenyen yon anpoul, se sèl anpoul ou tenyen k ap tenyen. Lòt yo p ap tenyen paske yo plase an paralèl. Donk, se pou vous dire que, mes chers amis auditeurs, nou menm lòm fò nou pridan. Ban m met de pye m atè pou m, pou m moutre nou sa m ap di an. Yon chofè ki gen yon oto l ap kondwi oubyen yon truck l ap kondwi, truck la gen, imajine truck la gen 20 moun. Chofè a avan l al kondwi, yo konnen, li konnen fò l pa bwè alkowòl, l al bwè alkowòl, li chaje tèt li oubyen gen pwoblèm, m pa konnen, pwòp pwoblèm pa li. Epi pandan l ap kondwi, li fè yon erreur de circulation, epi machin nan kapote. Tèt anba, machin chavire. Li menm ki fè erè a wi, lòt 20 moun yo pa t fè erè a. Men tout lòt moun yo mouri wi. E lè w pa kwè moun yo mouri, li l pa menm mouri. Ok? Donk sa vle di ke yon erè yon imen parèy nou fè, tout lòt yo ka peye sa a. Se sa k fè yonn dwe voye je sou lòt. Yonn dwe ap ede lòt. Lè n ap panse nou panse mal, gon moun k ap esplike w kòman l ap panse, ou wè se vrèman mal moun nan ap panse, fò w ka ede moun nan pou l panse byen paske repèkisyon ka tonbe sou nou. E se sa k fè m te di, veye nou avèk pawòl n ap repete. Pa repete pawòl nou pa bezwen. Paske edmi an premye kote l ap pral atake w, se la. Se sa k fè l toujou bon pou n ta mete casque du salut nan tèt nou chak maten. Gen moun k ap repete casque du salut, casque du salut, men yo pa vrèman konnen ki sa sa bagay la, ki sa bagay la ye. Casque du salut an, se kòmsi m ta di w, mes chers amis auditeurs, ou wè tèt la, depi edmi a pral atake w, se la l atake w dabò, nan tèt. Men edmi an, kòm gè a n ap fè a, batay nou ladan l lan se pa yon batay vizib, se yon batay envizib, enben edmi an se nan panse w li ale dabò, se nan panse w, l al fè w reflechi mal, pou l fè w fè yon seri de bagay ke w pa ta dwe fè. Donk ou menm fò w gen kas la ke w mete pou pwoteje w. Kounye a se kòman w mete kas la, petèt nan lòt videyo n a bay kòman w mete kas la. Men, m ka bay yon hint. Nou pa dwe kite vye panse ap dirije nou. Lè vye panse vini ap rumine, antrechoke nan tèt nou, fòk nou voye sa on kote. Paske se la a edmi an pral atake w. Ou wè menm nan yon lit bòks ou ye, w ap fè bòks avèk nèg lan la, w ap bay konsa, se nan tèt l ap veye w pou l frape w. Paske depi l pran tèt la, tout rès kò a pa vo anyen. Ok? Donk, depi l frape tèt la, tèt la pran yon kou ki di, e tonbe w tonbe, tout rès kò a pa vo anyen. Kò a vo kichòy se lòske tèt la fèm, tèt la solid. Ou wè yo palo de casque bleu. Yon seri de nèg lame, e ki nan lame gen gwo zam nan men yo. Ou wè kòman yo rele yo casque bleu. Se tèlman yo bay enpòtans a kas lan. Lè nèg la gen zam nan nan men, premye kote lap bat pou l fize w e nan tèt. E si l fize w nan pye, ou ka toujou reyaji pou w elimine l. Men e nan, e nan tèt li vle pran w. Se menm jan edmi an tou, li pa vle pran nou lòt kote, se nan tèt li vle pran nou. E anpil fwa l pran nou nan tèt vre, li fè nou panse mal, li fè nou reyaji, li fè nou suiside, li fè nou suiside tèt nou, tiye lòt moun. M panse ke sa a trè enpòtan pou nou konnen kòman n ape pale, kòman n ap reflechi. Paske pou pale fò w panse, e anpil fwa edmi an mete vye panse nan tèt nou. Donk sa a trè enpòtan pou m te motive nou ladsi, pou n pa kite vye baay ke nou pa bezwen, pawòl ke nou pa bezwen pa repete yo. Pafwa moun nan konn gon ti wòb, sitou alakanpay, ou jwenn sa a, moun nan gon ti wòb, li di w konsa ke ti wòb sa a, l ap tann se lè gen lanmò pou l mete l. Oubyen l gon rido, ti rido a tou nèf, li sere ti rido a byen lwen, an wo galita, Epi l di se lè gon lanmò pou l mete ti rido a. Men, piske se lè l gen lanmò. Depi lanmò a nan zòn nan, l ap rive jwenn nou wi. Paske nou dwe fonksyone an sòt ke pou n pa pwograme nou pou vye bagay ditou. Se son des ondes positives sèlman k dwe antre nan nou. Pa pwograme nou pou de baay negatif. Pa egzanp, Si yon radyo ap jwe la, ou konekte sou radyo a, sou frekans radyo a, ou koute radyo a. Men gon bann lòt radyo k ap jwe. Sa k fè ou pa ka tande yo, se paske ou pa konekte sou yo. Pa egzanp, si ou konekte sou 95 pwen 1, banm pran 95 pwen 1, si ou konekte sou 95 pwen 1, oubyen 91 pwen 5. Si w konekte sou, bon, banm pran yon sèl, si w konekte sou 95 pwen 1 an, epi kounye a, alò 95 pwen 1, se yon gwo radyo ke nou genyen isit lan ki rele Radyo Example of Christ, e nou gen yon lòt gwo manman penmba radyo ankò, se 91 pwen 5, wè diferans lan, 95 pwen 1, 91 pwen 5, se yon gwo lòt tonton radyo nou gen ankò, se Vwa dèz Ayisyen a Turks and Caicos. Si w konekte sou radyo, pa egzanp 91.5, men gon bann lòt radyo k ap jwe, ou p ap ka tande yo. Sa k fè ou pa tande yo, paske ou pa konekte sou yo. Sa vle di menm lè y ap jwe, se vre y ap jwe gwo mizik oubyen y ap bay konsèy, ou p ap ka tande anyen y ap di, paske ou pa konekte sou yo. Se lè w konekte sou li, kounye a w ap ka tande sa l ap di. E menm jan an tou, donk gon seri de bagay move k ap rive nou, se paske nou konekte sou yo. Lanmò a ka nan zòn nan la a, pouvi ke w pa konekte sou lanmò a la a. Anyen pa rive w non. E menm jan, vòlè a al vole, li fè priyè pa l, e nou panse Bondye pa tande priyè vòlè a, li tande priyè tout moun, nou tout se pitit Bondye. Kounye a vòlè a di, bon, m ap al vole, menm si yo tire dèyè do m, menm si yo rele bare vòlè, yo pa p ka kenbe m, menm si yo tire dèyè do m, yo pa p ka kenbe m, bal la pa p atenn mwen. Epi l al vole. Ok Epi kounya gon machin chen janbe oubyen edem pouse banm pou di goud kounya ki ka pral pran lari a li di bon senyè mezanmi ak ensekirite sa map al vann ti diri a map soti mpa konn si map antre non sa se priyè sal fè epi vrèman nan maten ou tande blow bare vòlè yo tire dèyè vòlè boo vòlè pa pran li koube li fè koub la lal fè wout li epi kiyès ou tande k tonbe ak chodyè diri a se ti machann nan pase li te fè priyè li di mezanmi map soti mpa konn si map antre. Donk, m panse ke sa trè enpòtan pou nou siveye pawòl k ap soti nan bouch nou. Se te Wesley Pierre, virgule, le motivateur. Boo!